Almanzò se te yon bon moun ki te gen yon sajès ekstwòdinè e li te toujou prè pou l ede. Azò se yon atis byen espesyal paske mwen rankontre Azò avèk lè l t ap jwe avèk Madan Wine nan twoup Bakoulou e depi lè sa nou vin bon zanmi. Nou fè anpil vwayaj ansanm. Lè m di w anpil vwayaj, sa vle di ke n ale, nou fè tout Antiy yo deja. Nou fè Kiraso, nou fè Matinik, Gwadloup. Avèk Azò, epi apre m al nou fè Nouyòk, Lèzetazini, nou fè Japon avèk Azò, m fè 7 vwayaj Japon avèk Azò, m al an Afrik avèk li, m al Benè avèk Azò, m al Kot Divwa avèk Azò, sa vle di ke san konte n al Chili, n al Meksik. Bon, se kon konfrè Azò te ye pou mwen. Tanperaman misye se yon bagay ekstwòdinè, se yon nèg ki gen yon, yon. Yon sajès natirèl. Sa vle di ke tout moun. Yon moun ki fè kòlè fasil, se yon moun ki trè serebral tou. Yon moun pa ta panse sa. Se yon moun ki eksesivan serebral. E lè w wè gen yon pwoblèm, se toujou dènye mo a zòn ap tann. Ansyen chantè karibeyen Sextet lan Boulot Valcourt, ap esplike kòman Azor te enpresyone kèk tanbourinè afriken ak brezilyen pou fason li bat tanbou an, yon fason ki diferan de tout lòt tanbourinè yo. Boulot Valcourt rapòte selon sa Azor te di l, li pa t janm nan fè repetisyon chak jou pou l te kapab kenbe nivo pèfòmans li. Li te konsidere. Se te yon don natirèl li te genyen. Oh Wazò fè anpil bagay. Mwen menm devanm misye al o Japon misye te gen de tanbourinè ki sot an afrik tout kote etc te gen yon konkou se misye ki pran genyen konkou a e lèm di w sa a yon sèten moman m te pè pou Wazò lè misye monte misye montre m de bagay ke l pat janm fè devanm epi monchè lèm di w sa a misye ap jwe se kòmsi se premye fwa m tap wè Wazò jwe devanm misye gen tout seksyon ritmik yo nan tèt li. Lè misye ap jwe avèk Masè Yasin Mapou, nenpòt ki nèg ki fon eka, ou wè vye misye vire. M chonje ke te gen yon ekip brezilyen ki te antre, yo ap bat tanbou bagay konsa, yo te voye chèche Azor la, ou konnen chak fwa gen yon evenman tanbou yo voye chèche misye. Epi misye ap jwe, misye ap jwe, m chonje se te kay Lyonel Volè nan lakou, kay Lyonel Volè la misye ap jwe bagay konsa eksetera. Epi yo di Azor jwe. Lè Azor jwe misye sezi, misye wè misye ap jwe yo sezi. Epi apre yo mande mwen konbyen è de tan misye fè de pratik. Mwen m konnen ke Azor se pou moun ki pratike tanbou l. Ou konprann? Lepli souvan tanbou l se nan repetisyon l li rete. E nan sal repetisyon li rete mwen di je yo m di Azò konbyen è de tan pa jou pou fè de repetisyon misye di bon m pa fè repetisyon se yon don bagay ke m genyen. Boulo Valcourt ki di li te pwòch ak defen an anpil nan dènye jou l yo di li t ap soufri anpil. Nan pwen kote li te pale de entansyon l pou l te abandone definitivman seyans dyaliz li te oblije fè kay doktè chak 3 jou, Boulo Valcourt deklare se yon patnè, yon konfidan, yon gwo atis non sèlman li menm pèdi ansanm ak peyi an jeneral. Selon Valcourt, jiskaprezan poko gen moun ki kapab ranplase jeni sa.
Mwen te vin close avèk misye anpil nan dènye moman yo, paske m santi ke misye te gen anpil soufrans. Bon, misye se yon nèg ki pase anpil pwoblèm tou, pwoblèm de sante tou. M sonje m al an Espagne avèk misye. Epsi misye fè yon lè gon yon bagay nan stomak ou ki klate mbliye non medikal la e yo di si misye te an ayiti li tap mouri nap jwe epi misye santi yon doulè nan la sware epi misye dim boulo kòm se toujou nan menm chanm nou ye misye di boulo m santim pa byen epi m rele konsil an espay. Epi mwen yo di l sa epi l vin chèche m epi menm lè yo di fò l opere. Sa vle di ke misye son nèg ki gen anpil kouraj. De tout fason misye apre sa misye vin gen afè de pyè nan ren ki te bal pwoblèm tou. E apre misye te gen afè de sik tou ki bal pwoblèm tou. Sa vle di ke malgre ke misye ap chante misye ap tout bagay sa ou pa janm santi bagay men nan dènye moman yo. Misye te di m, Bolo monchè, a monchè, si pou m ap fè dyaliz ankò, m pito